Hello guys, byevini sou Kafou Plus. Kafou Plus se kafou pozitivite a. Si ou pat ko abòne avèk chanèl nou yo, nou disponib sou YouTube, Facebook, TikTok, Instagram. Ou menm ki anvi rete konekte avèk yon chanèl pozitif, Kafou Plus se kafou pa w la. Abòne, pataje, kòmante and like!
Non pa m se Barthelemy Jude Charles Faustin, mwen se yon manager spesyalis an kalite e osi mwen se CEO at Piwili.com. Donk jodi a m kontan pou m kapab prezante nou chanèl sa a ki rele Kafou Plus. Ebyen nou di w byenvini sou chanèl Kafou Plus. Kafou Plus se yon chanèl ki pral mete yon videyo disponib kote ke nap eksplike w tout etap yo de A a Z sou kòman ou menm ki an Ayiti ou kapab benefisye viza H2B sa a pou kapab vin travay nan peyi America a. E sou videyo sa a nap pwofite di w ke se lansman ofisyèl chanèl Kafou Plus, Ou menm ki potko abone nap mande w pou ale depi konnya a klike abone pou kapab resevwa tout videyo disponib ke nap genyen pou ou trè byento ki kapab itil ou e ki kapab ede w evolye pozitivman. Mentnan an nou retounen nan sijè prensipal videyo nou ki se H2B, viza tanporè H2B a. Ou menm ki son moun konsekan kap poze kesyon sou kesyon sa a, Premye kesyon ke ou ta sipoze genyen se kisa viza H2B a ye? Ebyen viza H2B a se yon viza tanporè ke ameriken mete disponib pou tout sitwayen ki pa ameriken ki ap viv nan yon sèten nonb de peyi kapab jwenn aksè pou yo vini travay nan peyi tonton sam nan de manyè tanporè. H2A a ki fèt pou moun ki nan domèn agrikòl e H2B a ki fèt pou moun ki vle travay nan domèn ki pa agrikòl. Lè nou di nan domèn ki pa agrikòl, sa vle di li kapab nan nenpòt domèn. Men gen kondisyon. Rete branche videyo sa, rete gade videyo sa, w ap jwenn tout kondisyon yo pou kapab konnen ki jan de travay ou menm ou kapab aplike pou yo. Nan fè w konnen ke viza li disponib pou tout moun, san diskriminasyon, e lè w jwenn viza sa, ou vin travay nan peyi Etazini, w ap jwenn menm kondisyon de travay avèk yon moun ki deja isi Ozetazini. Sa vle di, yo pa pral peye w yon salè ki pi piti pase moun ki t ap travay la deja, e yo pa pral peye w yon salè ki twòp tou parapò avèk moun ki t ap travay la deja. Men yo fè ansòt ke ou genyen bon kondisyon de travay pou lè w vin travay nan peyi Amerika a, pou kondisyon de travay ke w vin fè a, li pa deteryore kondisyon de travay ki genyen deja isi Ozetazini. N ap fè w konnen, pou yon antrepriz ki ta renmen anboche yon etranje pou vin travay nan peyi Etazini, gen 3 jiska 4 kondisyon ke yo sipoze respekte anvan menm ke yo fè sa. Yo mande pou anplwayè sa a li pwouve ke travay sa ke l ta renmen jwenn etranje vin travay pou li a, fòk se yon travay sezonye. Travay sezonye sa vle di se yon travay ki rive yon fwa nan ane a depandamman de yon aktivite. Dezyèm choz, se kote nan moman nan ane a genyen pik. Pik la sa vle di gon aktivite, gen anpil, anpil, anpil surchaj de travay ladan. Men Ozetazini, pa gen ase moun ki pou ta vini pou fè travay sa yo, oubyen pa gen moun ki disponib. Ebyen se nan kritè sa a ke anplwayè a li ka deside li di, ok, kòm mwen pa ka jwenn moun pou vin travay isi, America nan domèn sa a, enben mwen pral deyò, mwen pral chèche lòt moun pou vin travay. E twazyèm, se kote ke gen yon sitiyasyon, kote ke e travay ke yo bezwen an, se yon travay ki rive yon sèl fwa nan ane a. Yon sèl fwa nan ane ankò, pa gen Ameriken ki disponib pou fè l. Donk sa vle di, anvan ke travay a li menm li petisyone ou, li sponsorize ou, Fò ke li kapab pwouve Depatman Travay Ameriken an ke 4 kondisyon sa yo respekte. Kantite moun ke yo pran nan kesyon viza H-2B a. Ebyen nan kesyon viza H-2B a, pou ansanm de peyi ke nou sot mansyone yo la, genyen 66 mil viza ki disponib. 66 mil lan yo divize l an 2 tan nan ane a, an anglè yo rele l first half, e dezyèm nan yo rele l second half. E n ap fè w konnen, E nan chak Half sa yo, yo pran 33 mil moun. Nan chak mwatye ane sa a, yo pran 33 mil moun. Sa vle di nan ane 2022 a, genyen premyè pati a ki gentan fini. Sa vle di 33 mil moun ke yo tap pran an, li gentan fini, rete 33 mil moun. Nap fè w konnen ke bagay la li trè konpetitif. Poukisa? Paske se pa sèlman Ayiti ki gen aksè pou fè demand viza sa a. Gen anpil lòt peyi nan Karayib la oubyen nan kontinan ameriken an ki gen aksè pou fè demand viza sa tou. Pou ou menm ki an Ayiti, pwosesis pa w la li pral kòmanse nan twazyèm etap ke nou sot pale talè a. Twazyèm etap la se kisa? Se kote ke ou menm ou prale an Ayiti, ou pral fè demand viza a pou kapab vini vin travay nan peyi Etazini. Donk, yon demand viza nan peyi Etazini nou konnen kisa li egzije. Li egzije ke ou gen yon randevou, li egzije ke ou gen tout dokiman ki nesesè yo, tout dokiman ki enpòtan ki kapab pwouve demand ou vin fè a son demand ki reyèl. Ebyen n ap fè w konnen, anvan ke ou fè demand sa a, ou menm jèn ayisyen ki ta renmen vin travay nan peyi Amerika, Ebyen etap la li pral divize konsa, li pral dekòtike konsa. Se tankou tap fè demach travay pou chache travay nòmal. Ou menm ki an Ayiti, etap pa w la li kòmanse nan twazyèm etap nan twa gwo etap yo ke m sot prezante nou talè an. Twazyèm etap la se kisa? Se kote ke ou menm ou prale nan anbasad oubyen nan konsila ki nan peyi w la pou al fè demand viza. Anvan w al fè demand viza gen yon ansanm dokiman ke ou genyen nan men w ok donk si w pral fè demand viza se ke w pral bezwen vin travay nan amerika ebyen lè w pral fè demand viza gen yon ansanm de dokiman ke w sipoze genyen ebyen dokiman sa yo se kisa l ye se dokiman I tirè 129 la ki se dokiman ke sponsò a voye ba ou men avan sponsò a voye dokiman ba ou fòk li menm li aksepte. te w kòm yon travayè, li aksepte w vin travay pou li nan peyi Amerika. Donk kòman sa rive fèt? N ap fè w konnen, premye faz pa w la sipoze se chèche jwenn yon travay isi Ozetazini. Donk ou pral poze m kesyon, kòman m kapab jwenn yon travay Ozetazini? Ebyen nou pral fè w konnen gen yon ansanm de wèbsayt ki disponib pou ou menm ki an Ayiti Ou kapab al sou yo pou al chèche travay sezonye sa yo ke m te pale nou talè a. Ebyen nan videyo sa a m ap prezante nou 5 website ke ou menm ou ka ale pou w kapab fè rechèch de travay si w ta renmen vin travay nan peyi Etazini. Premye website la nou pral gade ansanm avèk. Website ke m ap konseye nou pou n ale sou li, li rele coolworks.com. E dezyèm nan li rele backdoorjobs.com. Twazyèm nan li rele jobmonkey.com. Katriyèm nan li rele indeed.com. Senkyèm nan li rele seasonworks dot com e nou gen on ansanm map mete yo disponib pou nou, nou kapab jwenn yo nan deskripsyon chanèl la, nan deskripsyon videyo sa a pou ou menm ki ta pab renmen ale chèche travay men map fon ti demonstrasyon sou yonn pou nou, pou nou kapab wè kòman sa li menm li fèt.
Ok, pou ou menm ki Ayiti ki ap chèche travay men ki etap ko kapab swiv. Ou pwale sou Google, wap tape H2A, H2B, oubyen H2B, H2A, job. Lò fin tape sa, wap fè enter. Ebyen w gade Google gentan pwopoze w yon ansanm de website ki ap chèche moun. Nou pral fè ti demonstrasyon pa nou an sou Indeed. Lè w rive sou Indeed, w ap kreye yon akawont. E jan n ap gade sou Indeed la, nou wè yo gentan pwopoze m youn ki rele Seasonal Housekeeper. Sa vle di se pou moun k ap vin travay nan kesyon housekeeping. Ebyen, yo di yo peye 16 dola 50. Pou aplike pou travay sa, wap prale sou Apply Now. Sou poko gen yon akawont, yap tou ba posibilite pou kreye akawont. Nou gade nou wè gen yon lòt ankò yo mete in country sa vle di fòk moun sa li deja nan peyi a deja pou li aplike pou travay sa e fòk li gen yon viza H2B. Si w pa gen yon akawont, wap kreye yon akawont epi apre sa wap upload CV ou ki se your resume. Epi lè w fin fè sa, travayè a ap resevwa e òf la oubyen l ap resevwa aplikasyon w lan. Epi si li enterese avèk pwofil ou, ebyen l ap kontakte w pou li kapab pase w yon entèvyou. Epi de la, si l pase w entèvyou, Tout bagay byen mache pou ou, ebyen pwosesis ou kòmanse klè e reyèl pou kapab benefisye yon viza H2B pou vin travay nan peyi Etazini.
Pami privilèj ke ou menm ou kapab pwofite kòm yon anplwaye lè ou vini nan peyi Amerika a, Ebyen nap fè w konnen gen 4. Premye privilèj la se kisa? Se ke deja ou gon viza pou vin America ki son gwo tonton zafè pou vin jwi tout privilèj ke yon sitwayen ameriken ap viv antan kon travayè. E dezyèmman, wap gen posibite pouw mennen fanmi w vini ansanm avèk ou nan peyi America. Twazyèm privilèj ke wap genyen se ke wap ka vwayaje san pwoblèm. E senkyèm privilèj se ke ou ka chanje travay si travay ke w ye w pa renmen l. Si travay ke w ye a ta fini, yo ka transfere w avèk yon ekstansyon pou w al travay nan yon lòt domèn. Konsèy ke m ap genyen pou ou menm ki se jèn ki ta renmen vin travay nan peyi Amerika, premyèman, m ap mande w, depi kounye a, mete yon ti anglè sou ou. Dezyèmman, aprann yon bagay manyèl. Twazyèmman. Ou wè kòman ou ka mete CV ou an anglè. Sa li trè trè enpòtan anvan menm ke ou kòmanse chèche travay. Paske ameriken an li pa konn li kreyòl, li pa konn li fransè. Sonje son nan tèritwa kote ke yo pale anglè ke wap vini, sa vle di fòk ou at least ka prezante tèt ou an anglè, di bonjou, di good morning, how are you pou kapab vini viv viv nan peyi America.
N ap fè w konnen ke dire minimòm viza sa a li kòmanse de 1 an jiska 6 mwa ou de 6 mwa jiska 3 an. Ou postile pou yon travay oubyen ou jwenn yon òf de travay ki gen yon dire de 6 mwa e ke ameriken ba w yon viza pou 1 an. Lè w vini amerika, ebyen dire travay sa ke w fè a ou te vin fè a li fini, yo kapab toujou transfere ou nan yon lòt travay. Men, anplwayè a li gen, nouvo anplwayè a gen yon lòt demach ke li pral fè pou ou kote ke yo pral chèche yon ekstansyon pou ou sou menm viza ke ou genyen an. Men, anplwayè a li pral oblije, nouvo anplwayè a pral oblije fè menm demach ke premye anplwayè a te fè pou ou, pou li menm li kapab jwenn yon sètifika, jwenn lòt e fòm nan. E li pap bezwen lòt fòm nan men lap bezwen sètifika pou l pèmèt ke ou menm ou kapab vin travay pou li. Pwoblèm ki ka genyen, banm tou di nou sa, si nou vin travay Ozetazini sou yon viza H2B oubyen H2A e ke nou fè 3 jou nou pa vin travay, nou fon kantite tan anplwayè a chèche nou li pa jwenn nou, ebyen banm tou di nou sa, nou nan pwoblèm. Ameriken ap kòmanse chèche nou nan tout tèritwa Etazini an pou yo jwenn nou, pou yo konnen kisak pase pou ki rezon ki fè ke nou pa al travay. e sa ka menm debouche a yon kesyon depòtasyon e nou konnen depi ozetazini yo depòte w pa gen posibilite pou retounen ayiti ankò donk nou konnen sa deja lòt bagay m ap di nou m ap fè nou konnen ke viza sa a li kapab ale jiska 3 zan efektivman men ale jiska 3 zan se avèk dè ekstansyon yo p ap ba w yon viza pou 3 zan li ka ale avèk ekstansyon ok mentnan si ou gen yon viza ki rive 3 zan nan men w Pou w kapab gen posiblite pou retounen ankò Ozetazini, fòk ou kite Etazini apre 3 zan. Apre w rive sou 3 zan konsekitif, fò w retounen Etazini, oubyen, padon, fò w retounen Ayiti pou w fè atlis 6 mwa nan peyi w, epi lè sa ou ka aplike ankò pou yon lòt viza. Si w fè 3 zan ou pa rete ou retounen, ou gen plis chans pou lè w retounen ankò apre 3 zan pou yo ba w posiblite pou w travay. Sa a li trè trè enpòtan, fòk nou kenbe sa nan tèt nou. E n ap fè nou konnen ke Ameriken yo trè trè strik sou kesyon moun ki vin travay ki pa deside retounen nan peyi yo. Sa mete non sèlman ajan ki te voye chèche w la nan difikilte, ajans oubyen anplwaya nan difikilte, li mete w an difikilte tou. Silvouplè, Evite bagay sa yo. Dènye bagay ke map di nou sou kesyon viza HB2 oubyen H2A nan videyo sa, map fè nou konnen ke nou kapab mennen fanmi nou vini isi Ozetazini. Yo pap vini, si yo pap vini pou yo vin travay, yo ka vini sou yon viza ke yo rele viza H4. E viza H4 sa, fanmi nou ka rete Ozetazini pandan ke ou menm wap travay. Epi poum fini. Map fè nou konnen lòt dènye bagay si nou gen kesyon sou li se ke lè w vini Ozetazini avèk viza H4 sa si w vin avèk padon avèk viza H2B oubyen viza H2 ebyen anplwayè a yo mete disponibilite lojman pou ou sa vle di kay pou rete si w al travay nan jaden wap jwenn espas pou rete nòmalman pou mennen yon vi e ki kote ke yo respekte tout kondisyon, donk map fè nou konnen li trè trè enpòtan pou nou mete sa nan tèt nou, evite pou nou mete non sèlman ou menm ki se yon ajan mete tèt ou nan pwoblèm e ou menm ki son moun ki gen dezi ki ta men vin travay nan peyi America evite osi mete tèt ou nan pwoblèm. Paske si w jwenn chans pou vin Ozetazini ou deside rete, si w rete menm si sa ta rive w marye, ou ka pa menm gen chans pou rezide, vwa pou ta rete nan peyi a. Donk, sa vle di evite mete tèt ou nan pwoblèm, evite mete yon ajan ki vle ede w nan pwoblèm. E ou menm tou, ajan, evite mete tèt ou nan pwoblèm e evite mete anplwayè a nan pwoblèm tou. Ok? Ay, mèsi pou yon pwochèn videyo.